Actualités au cœur de l'info Like, partager et abonnez-vous pour rester informé. E pradel ok pran avanse tan banm pran Guy Philippe medam mesye paske nou te pwomèt ou e nou wè Guy Philippe ki sòti nan silans li ban nou pran reyaksyon an bon ou konnen misye toujou reyaji spesyalman lèl nan zòn li lèl bò lakay li li toujou fè ti pale an nou envite ou tande kisa Guy Philippe tap di sitou nan plizyè dosye peyi a medam mesye se sa kap pase la an nou envite ou tande ti ekstrè sa epi pa la swit nap avanse. Wi Guy Philippe ki soti nan silans li medam mesye. An nou tande paske m konnen fanatik Guy Philippe yo, yo menm yo swaf yo anvi tande Guy Philippe epa ann tande ti ekstrè sa kisa l tap di espesyalman ak fanatik li yo ann tande sa. Mezanmi entènot bèlefo 2004 se tout yon plezi pou nou ansanm avèk nou jodi a ke nou gen yon senatè Bib ki ansanm avèk li yo. E nan mikwo bèl mikwo 2004 ke nou pral fè yon ti kout pale ansanm avèk li. Senatè kòman nou ye? Hola, tout sa bon? Tout bagay ankò? Nou la nan kenbe. Senatè, donk, mwen t ap gade konferans Mèt Van an, e m te la tou, ke l te pale ke l gen 2 grann moun ke l ka konte sou yo ki se Senatè Guy Philippe ansanm avèk Ronald Jean Charles. Sa sa vle di pou ou?
Bon ou konnen mèt van se fanmi mèt van se tankou fanmi pam li edem anpil nan moman difisil yo e mèt van se pitit nou pitit kay la e m tande mesaj li a trè byen ou konnen kay la gen anpil pitit donk nou wè tout pitit nou anpil pitit nou de twa pitit nou vle pou yo vin mèt kay la, mèt lakou a. Donk nou ap ba yo konsèy kòm ti frè, kòm fanmi e nou espere ke tout bagay ap pase byen pou sa pèp la, sa tout moun ap chwazi a. Men si se si nou vle poze m kesyon sa nan sans kòman m wè mèt van kòm kandida oubyen kòman m wè yon lòt moun kòm kandida, m ap di w m wè ke mèt van gen kèk tan l ap fè yon travay nan zòn nan menm lè m te nan prizon m te konn tande nou konn wèl kesyon koko raga e bagay sa avèk peyizan mwen konnen tou gen majistra e vil lavilèt ki trè pwòch de pèp la m pa vle rantre nan site non bagay sa men m pa gen okenn lòt bagay ke m kab di mèt non ke bòn chans ke mwen menm nan mwen l pap janm jwenn wè ènmi. Ke mwen nan mwen li pa jwenn mwen nan moun ki kanpe anfas li men sa l vle reyalize pou popilasyon. Donk se bòn chans mwen vle. Sèk Filip, èske w ap sipòte Mèt Van pa rapò avèk kanpay elektoral li? Mwen sot di w ke m gen plizyè pitit. Mèt Van se frè m, se pitit gason m, se frè m. Papa l se papa m, manman l se manman m. Tankou Evil Lavilette papa l se papa m, manman l se manman m. Gen anpil frè nan batay sa. E nan batay sa, lè w gen de twa frè nan menm batay la, sèl sa w kab di yo, met tèt yo ansanm. E si yo pa kab met tèt yo ansanm, di bon, m ap chita, m ap gade, m di yo bòn chans. E nan tout fanmi m konnen ke toujou gen yon moun ki an priyorite. E èske mèt mwen se priyorite a? Sa se lè rete yon de twa mwa anvan eleksyon. Nap kap gade lè nou wè se leson kap di se ou k responsab la kou. Deja travay sou yon pwopozisyon lwa. Vwala e medam mesye son ti ekstrè e efektivman nou kapab wè nan zòn kote Guy Philippe ye a bon gen plizyè lòt jèn gason kap prezante tèt yo nan eleksyon men ou konnen ke Guy Philippe nan zòn Grandans lan misye son grandèt sa vle di pa gon nèg ki pral nan eleksyon la Pou w pa jwenn apui Guy Philippe e lè w jwenn apui Guy Philippe ebyen se su et sèten ebyen li mye pou ou kapab wè tout jounalis yo ap pral ap poze Guy Philippe kesyon gen tèl moun kap pou kap poze kandida la èske wap sipòte l èske wap sipòte l misye li menm kòm strate kòm nèg ki konn strateji li two li two bonè pou l gentan di a map sipòte tèl moun misye di w ann swiv toujou ann swiv toujou e wi e Pradel.
Wi nou ap avanse nan lòt enfòmasyon ebyen nap di ke o nivo de komin Monwi bandi ebyen taliban Monwi yo vòlè mezi bèt peyizan nan zòn maya nan bwa nèf epi yo boule plis ke 15 kay ebyen nan fen mwad mas la ebyen nou konnen ke bandi sa yo e ki yo menm e ki kite zòn lakay yo ebyen se O nivo de Monwi, ebyen se la ke yo menm yo ye, ebyen nap do ke genyen moun nan zòn nan ki yo menm ki e pote e sa n ta rele ansanm avèk yo koute men ansanm avèk e bandi sila yo. Nan prale dirèkteman nan lòt enfòmasyon, ebyen nap do ke gen yon nòt de kondanasyon ebyen kanaj ki te fèt e nan e Jan Deni, ebyen se avèk anpil endinasyon epi yon doulè nasyonal. ebyen akò istorik 14 out ebyen pa ògàn ebyen inisyatè li e gadyen li Mèt Luc Oxerra li kondane avèk ebyen pi grand fèmte kanaj odye ki te pèpetre nan lokalite Jean Denis komin Tit Rivyè de l'Artibonite nan lannwit vandredi pou rive samdi ebyen. Nan nwit samdi 28 pou louvri dimanch 29 mas, ebyen k te koute lavi a plis pase 70 konpatriyòt ayisyen. Ebyen masak sa a ki se yon kriyorite inakseptab ki konstitye yon atent grav a la dignite imèn, o dwa a la vi epi nan fondman menm nasyon ayisyèn nan, ebyen n ap di ke li enskri nan spiral vyolans, ki vini ensoutenab ebyen pa pèp ayisyen abandone pou kont li fas avèk monte e enkontwole ensekirite a ebyen akò istorik 14 out yo eksprime solidarite yo pi pwofond anvè fanmi viktim yo blese epi ansanb popilasyon ki yo menm ki afekte Nan kad trajedi sila, n ap avanse lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a onivo de peyi a, n ap di ke anpil moun t ap asiste mès nan okazyon fèt Pak la, genyen Pap Leyon 14 ki selebre dimanch Pak pou la premyè fwa, fèt ki pi enpòtan nan kalandriye kretyen yo ki asonbri ane sa pa lagè. ki genyen nan Mwayen Oryan ki antrene de loud restriksyon pou fidèl o nivo de rejyon an. Pap la li menm nan kad diskou l pandan mesaj Urbi et Orbi, Souveren Pontifya ki lanse o nivo de Plas Sen Pyè, On kri pwanyan pou yn kapab sese imedyatman konfli ki genyen nan le mond. Ebyen l di pou moun ki gen zam an men pou yo dwe depoze l. Ebyen pou moun ki gen pouvwa ebyen yo dwe e kap deklentche ebyen lagè yo dwe chwazi lapè. Ebyen an se jou de fèt ann abandone tout volonte de kerèl, de dominasyon e de pouvwa. Ebyen Leon. 14 ki se pap ebyen ki li menm ki fè gwo deklarasyon sila. Bon ton Jimmy lè Jean Paul pale lè Jean Paul pale Jimmy tout moun ap tande wi bon moun yo pa nan tande sa pap la di la non Jimmy. Wi non men se se egzakteman sa w di la se sa m ta pral di paske kounya la jodi a la n ap mande kisa kisa pap sa a itil kisa misye itil paske li pa gen nou pale de pap la se menm jan ak nasyonzini kisa yo itil paske sen sensèman jodi a la Israel pandan nap pale la gwo dimanch pak medam mesye e pou nou wè ke Israel se anba se anba misil kel ye la mezanmi eske nou pran san nou pou nou tande sa kap fèt la espesyalman nan mwayenn oryan pou nou wè ki kantite moun kap mouri e kay kap kraze bagay yo tèlman grav bò kote Israel yo pa menm vle moun pran imaj. Yo pa vle pou popilasyon an fè yon ti video menm e si w ta oze fè yon ti video si yo pran w y ap arete w ou kapab pran nanpòt 5 an a 10 an prizon paske ou oze filme yon imaj pou moutre nan ki eta Izrayèl ap kraze la ap pran bal mezanmi bagay la trè trè grav se enkyetan li enkyetan vrèman epi mwen wè ke gen yon gwoup moun ki kontan paske Izrayèl ap pran frap gen yon lòt ki kontan paske Iran ap pran frap. Se wè tou dabò ke se de gwoup sitwayen imen k ap goumen youn ak lòt, pi kiyès k ap viktim, se kretyen vivan. Se moun k ap mouri. Moun k ap mouri, meyè solisyon an frè m, se jwenn yon fè pou bagay sa fini, paske sensèman, deja gen twòp twòp dega, epi nan nivo bagay sa ye la, mwen m di nou mwen m enkyè, e nou wè sa k te pase avèk kesyon bonm Iwochima, mwen. Mwen pa ta vle pou bagay sa rive men m di nou wè prezidan Trump sa ki bay itimatòm sa Pradel mwen menm mwen vrèman enkyè pou misye pa pèdi tèt li pou l pa al fè yon bagay ke li pa ta dwe fè èske w konprann mwen gen yon movè santiman mwen pa ta vle pou misye al lage al lage al fè yon bagay ke li pa ta sipoze fè pandan ke m wè gen yon gwoup moun k ap fè blag yo pran gè sa Pran jwèt ou konprann yo pran sa pou paske se pa bonm yo se pa sou tèt yo lap tonbe yon ekip moun ki an ayiti kontan moun ki nan dyaswa kontan pandan se tan gaz la ap moute li moute pou yo li moute pou fanmi yo pou kounya la ou menm kòm malere ou pa ganyan nan bagay sa ou pa menm bezwen ni pou izrayèl ni pou iran se nou kap viktim se pèp la kap viktim se moun yo kap viktim fòk moun yo pran rejwenn bon sans yo wi brother. Wi e nap avanse ebyen e pandan ke wap pale de sa tou ebyen gen Izrayèl ebyen kote ke a la swit de menas ansasina de la pa Izrayèl epi Etazini gen minis Iranyen an dè zafè etranjè Abbas ebyen Araghchi ebyen misye deklare ebyen li di ke menas nou yo ebyen e ke nap di la e yo anba pye nou ebyen si nou kwè e krenyan lamò ebyen nou menm nou pa tap janm antre kò nou ebyen nan lagè e nou pa kapab ofri meyè òm an mati ebyen lamò se yon onè pou nou menm alòske nap defann patri nou ebyen li di kel preferab ebyen pou nou ke nou mouri kote ke nou menm nou pap soumèt nou a ou menm. avèk nasyon ou ebyen se gwo deklarasyon sa ke li menm li fè o machan de san e o dirijan opresè ebyen nap di w ke se sa ebyen minis iranyen dè zafè etranjè Abbas Araghchi li menm li deklare kote ke nèg yo di. Yo pa pè lanmò, yo yap mouri avèk tout dignite yo lakay yo. Ann retounen lakay nou, oubyen o nivo de peyi Dayiti. Pradel, e konsa l te ye wi, nòmalman yon moun ki pè mouri, bon si w ap pran Ayiti, gade nan ki kondisyon popilasyon ap viv, ou tande bandi ap tire adwat agoch, kounye a la w ap tande yo mete yon AM nan tèt peyi an, ou mande kisa l itil peyi an w pa konnen. Gade kisa popilasyon ap sibi ou tande lapolis ap bayo gaz olye pou yo ta mache pran fizeme retire misye mete moun ke yo menm yo ta vle mete a yo pè mouri pandan ke yo tout deja mouri wi popilasyon son pèp ki deja mouri on pèp ou menm pitit ou paka voye lekòl ou pa gen lwazi ou pa gen anyen anyen anyen anyen mesye m paka konprann nou menm ayisyen e san kap koule nan venn nou an nou son nou gon san tèl e de bravou nan nou pou nou wè jodi a la pou nou wè. Pèp sa vin tounen lach, pèp la vin pè, pè, pè. Pandansetan, jan nou di l, n ap nou sitire yon ekip bagay, nou tolere yon ekip bagay, nou kite moun ap manke n dega, nou kite moun fè sa yo vle avèk nou, onon de kisa? Onon de lamò. Epi pandansetan se menm lamò sa ki fè ke jodi a la, nou se pèp ke nou ye an paske nou te toujou di l. E e e e libète ou lanmò sa vle di ke nou pat jann pè mouri kounya la kote sa sòti jenerasyon sa son jenerasyon depi l tande yon fistibal senpleman l plonje anba kabann depi l tande yon bri bon loraj la geda gwonde senpleman ou wè ayisyen an plonje anba kabann nan sa vle di ke m pa konprann bagay sa medam mesye se sa nap di w iran iranyen an li menm Kisa l di w? Bon li pa pè mouri. M pè mouri pou kisa? Nèg sa yo fè w konprann si yo mouri gen 77 fanm k ap tann yo. Like, partage et abonnez-vous pour rester informé.
77 fanm wi. Wi wi
wi ebyen n ap avanse nan lòt enfòmasyon ki ap domine ebyen aktyalite a onivo de peyi Dayiti ebyen E si n ta fè yon retounen e Jimmy ebyen nan kad ansasinay ebyen prezidan Jovenel Moïse la ebyen lè w ap gade pou wè ebyen gen anpil moun la ki yo pral anba kòd gen anpil moun la e ke yo menm yo kòmanse gen pwoblèm ebyen jan ke pwosè Salyem la ap avanse ebyen se de jou an jou n ap konnen yon seri de non moun ebyen pa egzanp tankou lè w gade pou wè. Sa ki ap pase la wi. Ebyen lè wap gade pou wè on nonm yo fin pran met senatè nan peyi w ebyen malgre w se on sangwen ebyen wal antre nan touye prezidan ebyen anpil politisyen ayisyen ebyen yo twouve yo di ke yo menm se kriminèl ke nèg sa yo ye paske li pa posib non pou nan peyi w ou antre lè wap gade pou wè Preval wi ki ba nou nonm sa John Joel Joseph nou pat janm konn non sa non epi on sèl kou ou wè yo ba ou l epi sak pi rèd la. Preval fè règ magro li nan eleksyon poul fèl ebyen e senatè de la repiblik paske mo senatè e depite ebyen bay so vin panyen cham jimmy poukisa paske nenpòt ti vagabon nenpòt vanite tout se preval moise jean charles kiyès ki ba non li preval ki bay li sa di ke preval la li menm tout sangwenen yo nèt se nan ekip li se la ke yo menm yo soti. Ann gade pou wè verite, inite, ebyen kiyès yo baw yo baw don kato, lè wap gade menm nonm sak premye minis la kibò se nan menm pati politik yo, m panse ke jodia se konsekans sa ke e pèp la li menm li ap e peye la, ebyen ann gade pou wè Jimmy nonm nan avèk gwo ebyen e chèn li an palan de John Joel e ki li menm e ki e e malgrel te voye eskiz bay fanmi prezidan an ebyen e m panse ke jodia pa eskiz ke. E fanmi an bezwen se tchwe ou pat vle tchwe ebyen prezidan on nonm wi sa son wonte yo pranw ou pa menm konn li byen ou pa menm gen nivo yo mete w senatè de la repiblik ou fin senatè ou ta sipoze al nan yon kwen kounya w antre ou bezwen premye minis ou bezwen gen pouvwa wal nan touye ebyen prezidan jovenel moïse ebyen jodia men nan kisa ke nou ye la dim. Antouka nap gade misye avèk chèn nan chèn nan pye chèn nan kou chèn tout kote. E bon se pa sa non medam mesye kounya la evidaman nan moman sa John Jorel nou pap mete Joseph la John Jorel e nou ta swete pou misye pale evidaman lap pale misye komanse pale dayè se pou l di se pou li bay tout detay e tout moun ki konplis avèk li yo nan kesyon asasina sa epi lè John Jorel Joseph fin pale fin pale bon jan pale e nap mande si yo te ka tou pran la tout chèn nan lage l nan lanmè pou nou. Lage l nan lanmè, de lè l fin pale wi, lè l fin avwe tout bagay nèt nou pa bezwen tenten ankò, epi nou mèt lage l nan lanmè. Lage l nan lanmè e pa gen moun ki pral kriye pou sa, ou konprann? Paske jan w di l la se yon bagay ki orib e paske ou wè kòman prezidan Trump, kòman yo trete, kòman yo negosye avèk lè trèt. Lè w se trèt ou pa ou pa Gade chèn ou wè chèn sa ki anchene misye an la medam mesye Gade chèn nan o pwen de vi spirityèl Chèn nan pa senpleman e anchene misye o pwen de vi fizik non Misye son w chèn ki anchene l la Byen ke nou menm se nou pa gen dwa sa pou nou modi moun ok Men senpleman chèn nan se pa senpleman fizik lan Epi w wè son chèn misye anchene tout fanmi l tout desandan l Etc madanm pitit etc paske wal oze fon bagay konsa wal oze asasine e enplike nan asasina yon sitwayen ki tap travay epi nou wè John Joel Joseph medam mesye jan ou wè John Joel Joseph anchene an menm lè ou ta tande Boulos ta libere misye pa fouti pi lib ke John Joel Joseph gade foto a byen medam mesye gade foto a byen. Endividi sa pa fouti lib. Misye pi anchene ke John Joel Joseph. John Joel Joseph ou wè chèn nan fizikman, men Boulos sa wap gade la ou pa wèl pè Ayiti? Son chèn, misye kondane tout fanmil e fanmil kap tande nou la, nou menm nou diw sa, tout fanmi sa kondane avèk menm chèn sa. Nan non Bondye wi paske nou paka oze pran yon prezidan pou nou asasine l kounya la non sèlman nou fin asasine prezidan nou menm pran lajan pèp la tax pèp la nou itilize l pou n peye avoka pou n peye yon pakèt kabinè davoka jodia la ou tande e boulos pral kache nan meksik li beze pran direksyon kolonbi mon frè menm si w libere fizikman men w pap janm libere e e e e espirityèlman Ou mele frem. Neg sa yo yo mele medam mesye nou menm se konsa li ye se sa nou oblije dil paske nou lagel jan jan pou nou lagel la endividi sa yo foutu e yo konn sa medam mesye yo pap janm anpè ak tèt yo pandan plizyè e dè plizyè plizyè plizyè jenerasyon pwen ba donk tout sa antre nan kad jistis pou peyi a.
Wi eben e nou konnen ke dosye eben Reginald Boulos la eben jan ke e nou di li epi e mesye ap fè yon demach la eben pou misye li menm li kapab libere men misye pa vle vin Ayiti se e o Meksik e men sanble se nan peyi Meksik ke Reginald Boulos li menm e avoka l yo ap wè si yo menm yo te kapab eben jwenn azil oubyen si yo te kapab depòte l nan peyi Meksik, ebyen Boulos ki sou le pwen dèt libere, ebyen avoka l ap antame de negosyasyon krisyal avèk ebyen otorite yo. Eske l ap vin an Ayiti? Se anpil kesyon k ap poze. Pè Reginald Boulos, figi kontwovèse di mond dè zafè ayisyen, misye kapab byento rekouvre libète li. Avoka l ap antame de negosyasyon krisyal avèk otorite an chaj. dè depòtasyon nan plizyè peyi k ap miltipliye dè rankont ebyen pou yo menm yo kapab jwenn yon akò men an rebondisman inatandi ebyen Boulos refize kategorikman pou retounen an Ayiti e ki se ebyen peyi natal li ki ravaje pa enstabilite ebyen pozisyon fèm li konplike traktasyon ebyen alòske opsyon azil. oubyen re-lokalizasyon ap miltipliye, ebyen depòtasyon a nivo de Ayiti, ebyen liberasyon e Boulos, ebyen nap di ke Boulos ap wè eske yo menm yo te kapab ale ebyen nan peyi Meksik, ebyen se sa ke yo menm yap wè si yo te ka fè la, Edwin. Sèl bagay m te kapab di nou medam mesye pèsonèlman e nou konnen m trè radikal nan sans sa e endividi sa yo lè yo mouri konsa frè m e erezman nou tande sa m di dlo beni tè a beni men si endividi sa ta mouri pa vin antere l an Ayiti pou nou dayè li pa fèt Ayiti kote l fèt la voye l ale la voye l ale antere la pou nou frè m Kòm nou konnen son ekip nèg ki pa gen karaktè anndan peyi sa e jou jou jou endividi sa mouri pa menm panse vin anterel nan tè benediksyon sa ki se ayiti a paske nèg sa yo